kesyon kredibilite eleksyon sila e lonje dwèt yo sou iregilarite e yon klima presyon jeneralize. Sitiyasyon an rete patikilyèman enstab nan rejyon anglofòn, nan Nòwès ak nan Sidwès, an konfli avèk pouvwa a depi 2016 nan kad yon ensireksyon separatis. Ensekirite a antrave bon dewoulman vòt sila a e kontinye antrave tout tantativ Dyalòg nasyonal, Menas Boko Haram nan ekstrèm nò peyi an mele ak yon kriz imanitè konplike davantaj sitiyasyon sekiritè peyi a. Sou sèn entènasyonal la, anpil reyaksyon kanta re-eleksyon. Mesye sa a, si sèten aktè, mande pou kapab gen respè e stabilite enstitisyonèl, plizyè lòt òganizasyon entènasyonal notaman sa k ap defann dwa moun eksprime enkyetid yo fas ak yon pouvwa ki de pli zan pli santralize e absans reyèl, sa n ta kapab rele altènans demokratik. Gen yon mesaj ki vin jwenn nou ki di aktyèlman gen zòn nan Dezam ki rele Jiyas ou Giyas ak Kristan se kay k ap boule. Depi plis pase yon semèn bandi ap ratibwaze malgre rezistans brigad ak fòs lòd yo prezan. Anpil moun kite zòn yo, anpil nouvo tèritwa pèdi. Gen lòt enfòmasyon ki fè kwè ke gen anpil toutè bandi nan mitan popilasyon an, yon mannyè pou kapab ede gang yo pwogrese pi byen. Y ap kenbe ti jèn kòm antèn gang, jwenn prèv nòmalman nan konvèsasyon yo. De jou an jou, bagay la pi difisil nan peyi Dayiti, y ap jwenn ti grenn antèn tanzantan. Popilasyon an rete detèmine pou kapab batay pou pa kite dezam tounen yon teritwa pèdi. Lòt enfòmasyon genyen zile Lagonav la ap viv yon move moman aprè yon nouvo atak teworis ki te fèt nan aswè madi 21 oktòb 2025 lan nan zòn 3 lo al bout sou waf Ansagalè daprè enfòmasyon yo manm gwoup viv ansanm yo te debake sou waf la kote yo vòlè M pap di vòlè yo pran yon Flybot ak motè 95 pandan atak sila yo kidnape pwopriyetè bato a Kapitèn Dunois ansanm ak madanm li. Temwen yo rapòte te gen plizyè kout zam ki tap tire pandan operasyon sila sa ki simen gwo lapèrèz nan mitan popilasyon an. Sitiyasyon sa vin mete zile Lagonav nan yon klima gwo tansyon. ak kè kase, kote anpil moun santi yo lage pou kont yo fas ak zak bandi k ap miltipliye, popilasyon an mande sekou. Yo lanse yon apèl ijan bay otorite yo nan leta pou kapab voye ranfò sekirite epi pran bon jan mezi ki nesesè pou kapab evite dega yo vin pi grav. Delege awondisman Lagonav lan, li menm se Edner Désir fè konnen sitiyasyon zile a pap kapab kontinye konsa, li mande entèvansyon prese prese nan men otorite santral yo pou retabli sekirite ak lapè sou zile a. Lè viv ansanm fin pran tout peyi an, sak pral pase? Antouka, viv ansanm si se yon gwo lame wap fè, yon lame pou defann peyi, yon lame veritab revolisyon, ebyen tout moun ap oblije ladann, se pa sa. Bagay yo grav nan peyi a, bagay yo grav, si yon moun gen sans pou konprann, wa konprann byen e se sak fè m di nou ke, A chak fwa ou wè entènasyonal la ap aktive li la davantaj pou kapab voye twoup vini nan peyi dayiti pou vin batay avèk bandi mwen m toujou di se kou depe dan lo m pa vrèman optimist lè gon bagay serye kap fèt map optimist men pou lestan mwa chwi pesimist. Antouka bagay yo vrèman difisil genyen Berthy Doras ki li menm leve vwa li konsènan sa kap pase o nivo di departeman de l'artibonite

revele sa nan yon entèvyou li bay sou stasyon radyo Magic 9. Selon analiz li yo, prè de 90 pousan tèritwa zòn sila dezòmè sou kontwòl gwoup ame ki pote non Taliban, Mawozo ak Gran Grif. Òganizasyon sa yo angaje nan konfli vyolan ant lokalite Lachapèl, Vèrèt, Ti Rivyè, Latibonit e enpoze lwa yo chak jou Bondye mete bay popilasyon an.

Ensekirite a nan Laplèn Latibonit repoze sou yon double vid, absans aksyon leta epi tou dezangajman otorite lokal yo. Neglijans sila li pèmèt ak gang yo pou kapab pran anpil zòn e pran jèn yo tou ki san avni e ki sòti nan sektè agrikòl pou kapab rekrite E jèn sa yo nan gang yo, anpil adolesan yo menm ki san pèspektiv, ki pa gen metye nan men yo, san soutyen sosyal, yo oblije antre nan gwoup la sa ki kapab fasilite yo yon ti degouden malgre danje ke sa reprezante. Rekrutman fòse sa yo oubyen andoktrinman jèn sa yo frajilize rejyon an davantaj.

Chan sa yo ki te otrefwa senbòl pwosperite, yo abandone, yo detwi, tandike kiltivatè yo menm oblije kite zòn yo abite a. Pèt resous agrikòl estratejik sila kapab agrave yon kriz alimantè deja kritik nan peyi Dayiti, yon peyi ki depann de pwodiksyon lokal pou kapab reponn ak bezwen abitan yo. Berthy Doras ensiste sou le fè ke Efondreman an ba Latibonit, ebyen li parèt nan je tout moun, se yon bagay ki inevitab la si ankenn entèvansyon pa fèt. Feblès enstitisyon piblik, absans plan dirjans epi tou mank envestisman nan lajenès agrave sitiyasyon an. San yon mobilizasyon imedyat Leta ak aktè lokal yo, ebyen se pral yon kawo, daprè sa li di. Poutan, apèl a lèd yo se chak jou. Abitan yo fè sa men sa rete kòm lettre morte konfwonte ak repons dilye ak yon jesyon politik souvan dekonekte de reyalite ki genyen sou tèren an. Abitan nan rejyon an ap viv avèk latèrè, san espwa pou ta kapab jwenn yon lapè. Lekòl yo fèmen, wout bloke, sèvis sante. pa fonksyone. Ra inisyativ solidarite kominotè ki kapab rive konpanse vid sa a Leta kreye nan depatman an. Sitiyasyon ba Latibonit vin yon egzanp trajik konsekans yon gouvènans defayant ak yon dezenvestisman kwonik nan zòn riral yo. Tout solisyon dirab egzije yon refòm sektè sekiritè, yon relans ekonomik, sa ki priyorize lajenès epitou rekonsilyasyon nasyonal ki kapab mobilize resous nesesè pou repare dega yo otan aksyon ki pou kouwèl ye la rete enpòtan nan je jounalis lan e ki dwe fèt avèk yon volonte politik klè. Avan nou ale pi lwen nou vle fè yon ti konparezon. Paske nou se peyi kanmenm. Menm lè se kapab p a ki egziste pou lòt kote yo gen y a men nou menm nou pa gen y a men kanmenm nou son peyi paske nou te endepandan. Wè m di nou te endepandan. Genyen ansyen prezidan franse a Nikola Sarkozi ki kondane e ki antre nan prizon le 21 oktòb. 2025 Poukisa yo mete misye nan prizon paske yo te sispèk nan kanpay elektoral li genyen sa n ta kapab rele yon finansman ki soti pa bò kote peyi Libi konprann byen istwa la wi Sarkozy E li prale an kanpay nan eleksyon 2012. Enfòmasyon fè kwè ke pa le byè de yon zanmi, mwen kwè se Ziad Takidine, ki ta al negosye ansanm avèk Mouammar Kadhafi pou voye lajan ba li pou kapab fè kanpay. Dosye sa a gen yon medya ki revele li, Se Mediapart m kwè, oubyen Canard Enchaîné, non se Mediapart. Ebyen, jounalis yo eksplike pa A plis B men kòman e Sarkozy li menm jwenn finansman. E pa la swit, menm Sarkozy sa a, li pral fè kò ansanm avèk otan pou kapab touye Mouammar Kadhafi. E Mouammar Kadhafi avan li te mouri, li te site non Nicolas Sarkozy kòm moun li te finanse. E dosye sa a m ta kapab di, lajistis trape l. Lajistis ap ankete sou li depi byen lontan. Plizyè fwa, Nikola Sarkozi al douvan tribinal. E ofinal, menm lè Nikola Sarkozi ta pase 5 jou nan prizon, men kanmenm, il a ete ekouwe. E se yon grand premyè nan listwa Senkyèm Repiblik, an Frans. E Nikola Sarkozi antre nan prizon, y ap fè demach, paske gen apèl ki pral depoze. E sonje m di nou ke kondanasyon an se pou 5 an epi l gon kantite lajan m kwè l ap peye swa 300 mil dola. Kounye a la men sa m vle fè nou konprann, pa gen pèsòn ki anlè lajistis. E toutotan yon sosyete li pa kapab fonksyone konsa, nou echwe. M vle, m pa vle site non moun, men kanmenm, si m pran le ka de Nikola Sarkozy, pou on senpl finansman libyen, Ok! E par la suite, nou konnen misye se youn nan pilye nèg ki touye Muammar Kadhafi. Paske gè a te ouvè nèt. Men se pa sa. E finansman libyen an nan kanpay elektoral Nicolas Sarkozy. Kounya la a, men pou sa li antre nan prizon. E l deja fè yon nwit nan prizon. N ap konte jou pou Nicolas Sarkozy. Kounya di mwen silvouplè, nan peyi Dayiti èske n ap janm rive mete yon prezidan nan prizon? Sinon kèlke direktè jenero pwèl pete, moun ki pa gen bradè bannann yo. Konprann byen wi. Gen nèg la a mezanmi ki kreye sitiyasyon nou gen la a. Yo kreye bandi. Gen nèg la a se yo menm ki entansifye. Zafè bandi a nan peyi Dayiti. Gen nèg la ki vini la yo gagote lajan, yo fè kòripsyon. Yo la. Gen nèg, tande byen sa m pral di nou an wi, kominote entènasyonal la lage sanksyon sou yo pou plizyè bagay. Yo nan bandi, yo nan kòk. Yo la toujou. Lajistis ayisyèn pa ka di anyen. Epi kounye a la ou vle pou peyi fonksyone? M ta renmen nou di m kòman peyi sa pral fonksyone? Ki lè n ap kapab bay egzanp? Paske sa pou konprann, sa pou di tèt ou, lejou ou peyi sa a gen dirijan ki gen etòf, kominote entènasyonal la ap kòmanse pran ti presyon, konprann byen wi, pou l gade nou nan je. Paske gon lè n panse bagay la ap chape nan men yo. Se sa k fè w wè yo bezwen de moun, de moun ki toujou gen dosye. Lè moun sa a sòti pou l fè yon wout ki dwat, l ap di, Ey, men dosye w, fèt atansyon! M ap vin mare w tankou yon krab! Epi se sa k ap pase nan tout peyi a. Antouka, se yon bèl egzanp Lafrans bay. M pa konnen Ayiti ki lè l ap an mezi pou li kapab bay egzanp sa a. Men toutotan nou nan nivo sa a, paske sa pou di tèt ou, nèg sa yo menm yo repwoche a, sèke yo gen pye yo atè a. Yo gen pye yo atè a. Yo gen kontwòl anpil aparèy nan leta a. Sa vle di, moun ki pral rele yo a, se moun pa yo a. Bon, ou pa kapab rele yo. Ebyen, se konsa wi la. Peyi a li menm l ap kontinye kreve. Epi popilasyon an pa konnen ki sa pou l fè. Nan Turgeau, abitan yo egzije yon prezans polisyè, sitou leswa, nan blòk sila a paske bagay la vrèman difisil. Menas gwoup ame yo. Nan plizyè sektè nan Turgeau, li rete pèsistant. Yon zòn santral nan Pòtoprens, sa ki sisite anpil enkyetid pami rivren yo. Rezidan katye tankou Ba Turgeau, Haut Turgeau, Sacré-Coeur, Babiòl ap viv nan tansyon pandan yo krenn pou bandi pa atake yo. Selon divès temwanyaj, bandi yo enfiltre pwogresivman. Nan abitasyon yo, yo pran tou sa moun sa yo posede. Tande byen wi, pandan yo etann kontwòl yo vè Rohtyojo avèk pou objektif okipe Kanapevè. Hum! Hey papa! Lendi dènye, Brigad Kanapevè la te pran yon inisyativ kontwovèse lè li fèmen prensipal wout ki mennen sou katye sila, sa ki kreye yon anbouteyaj sou wout Boudon an. Nan menm aprèmidi a, gen anpil eksplozyon ki sekwe plizyè lokalite nan Turgeau. Eksplozyon sa yo atribye ak operasyon ki kondwi pa Gwoup de Travay Task Fòs ki alimante espekilasyon sou bilan. Byenke otorite yo poko kominike yo sou evantyèl viktim oubyen blese. Sepandan, gen yon dout ki rete la kanta efikasite dronn y ap itilize maten, midi e swa ki deplwaye depi plizyè mwa pou kapab jere bandi yo. Malgre itilizasyon dronn sa yo, ebyen bandi yo kontwole prè de 90 pousan nan metwopòl Pòtoprens, selon estimasyon lokal. Abitan yo gen anpil dout. e y ap kesyone tèt yo tou sou strateji ki genyen la a pou mande èske y ap rive rezoud pwoblèm ki genyen an. Fas ak yon sitiyasyon konsa, apèl pou gen koperasyon sa ranfòse antre enstitisyon piblik, sosyete sivil e lòt sektè nan peyi a. Moun yo swete non sèlman yon pwoteksyon imedyat men tou bon jan mezi estriktirèl pou kapab rezoud kòz. Pwofond vyolans sila nan peyi Dayiti poukò li la a, altènans antre operasyon militè e tansyon lokal kontinye make lavi chak grenn moun nan rejyon sila a, sa ki kite popilasyon an nan gwo ensètitid. N ap fè yon kout pye nan Repiblik Dominikèn kote ke yon operasyon demonte yon rezo transnasyonal trafik kokayin nan La Altagracia, se konsa zòn nan rele. Humm le 20 oktòbre 2025 Direksyon Nasyonal Kontwòl Dwòg, dncd, li anonse dimanch 19 oktòb ke 643 koli sezi nan gwo operasyon ki mennen samdi nan pwovens La Altagracia ki genyen 666,27 kilogram kokayin selon rezilta analiz laboratwa Enstiti Nasyonal Syans Foransik. Operasyon sa batize, Leopardo, li abouti ak arestasyon 5 endividi prezime trafikan. Li mobilize 194 ajan DNCD, Marin Dominikèn akonpanye ak 27 pwokirè e soutyen teknik DEA nan peyi Etazini. Fòs yo efektye 17 pèkizisyon similtane nan plizyè lokalite notaman Sendomeng, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey. epitou Kap Kana. Objektif lan se pou kapab mete hors d'état de nuire gwoup òganize sila ki enplike nan tranzit kokayin vè destinasyon entènasyonal, daprè sa kominike ofisyèl dnsd an li menm fè konnen. Sispè yo plase an detansyon prevantiv e yo dwe prezante nan tribinal nan yon ti moman. Aksyon sa yo enskri nan yon kontèks dirsisman mezi anti narkotik. Yon jou aprè yon operasyon memorab, le 5 septanb 2024, INASIF li menm boule plis pase yon tòn dwòg yo sezi pandan ane ki te pase yo, sa ki enkli 1.177,23 kilogram kokayin. Destriksyon senbolik sila li fèt 1 an aprè konfiskasyon yon kagezon enpòtant nan menm pwovens Altagracia, ki konfime wòl estratejik rejyon sila a kòm pwen de pasaj pou trafik dwòg. Pwovens La Altagracia sitye nan fwontyè Lanmè Karayib la e rete yon koridò privilejye pou rezo entènasyonal narkotrafik. Otorite dominikèn yo nan tèt kole avèk Lèzetazini entansifye depi plizyè mwa patwouy maritim e ayeryèn nan zòn sa yo. Operasyon sila yo vize entèsepte.

Lakou Dabèl an one man show, Joseph Lambert et Youri Latortue e imaj yo pa di nou le kontrè paske nou gen lenpresyon ke e se 2 nèg la ki kanpe an one man show e m wè nèg yo vin trè jèn pa konn sak pase eske se rajeni nèg yo tap rajeni yo anba raje a Youri Latortue, Joseph Lambert akonpanye de Samuel Madistin ki ta pwobableman avoka yo, ebyen se konsa nèg yo menm yo te antre nan lakou dapèl e lè yo sòti yo fè deklarasyon. Alò, deklarasyon Joseph Lambert fè li mete aksan sou pwosedi ki trase pou kapab envite ou konvoke yon pèsonaj piblik oubyen yon ansyen pèsonaj piblik. Men sa ki enterese nou nan kad konvokasyon sa oubyen envitasyon sa ki te fèt, Nan lakou dapèl, se Ti Youri. Mezanmi Ti Youri mande Youri padon. Nou sonje dènyeman la a, Ti Youri te fè yon deklarasyon pou di kèlkeswa kote li rankontre avèk Youri Latortue, l ap arete l, l ap fouke l pou l kapab mennen l bay lajistis paske nèg sa yo se move je yo ye. Ebyen, Ti Youri di li antann li ak Youri Latortue, afè papa a pitit la tounen ankò. Bon mezanmi kote peyi sa prale a Ti Youri? Tèt chaje wi la a Ti Youri!

Nan kad retablisman enstitisyon demokratik ak retou ak nòmalite konstitisyonèl, Premye Minis lan reyafime volonte gouvèneman an pou kapab konjige efikasite, rigè e responsabilite yon mannyè pou kapab reponn ak atant popilasyon an, asire.

Ah nan peyi la. Bravo Alix Didier fizeme men pa bliye bandi kontinye ap pran anpil kote nan peyi a kisan w fè? E si la polis li menm li mete nòt deyò kote li fè kwè ke li se yon enstitisyon nòmal e ki la pou kapab batay kont bandi ki bezwen pran anpil kote a dan peyi la ebyen genyen mesye yo ki o nivo de kanapevè estrikti ki rele du 109 ki anfas koalisyon Viv Ansanm, yo menm tou la, yo kòmanse regwoupe yo e gen yon vòys ki ap sikile la avèk videyo, se kòmsi se yon sòt de pwopagand pou fè kwà ke ebyen du sang neuf au niveau de Canapé-Vert ki gen nan tèt li Samuel yo pap sede, yo pap kite bandi yo pran yon pòsyon nan tèritwa yo, eske y ap batay jiskobou, ebyen se sa yo renouvle atravè videyo sila e vòys sa ki li menm kòmanse viral sou rezo sosyo. Nou prale nan Rue Chavanne poukò li la nan Pòtoprens, ebyen Rue Chavanne ki vini yon Rue dezerte poukò li la, gen yon videyo ki viral ki fè kwè ke nan operasyon lapolis ap mennen kont gang yo ki pa sispann sikile anndan kay yo, ebyen fòm di nou ke gen anpil sitwayen ki kòmanse ap plenyen sa rann traktè yo kraze kay. Anpil moun nan zòn nan, pèp la, kapab toujou viktim. Se konsa. Sonje m toujou di nou, se pa mwen k ap pale, se konsa tèks la vin jwenn nou, ebyen, anba sa a ta bon. Nou ta deside desann, mache ak boutèy kleren pou n voye sezisman ale. Ou p ap konn si pou kontan. Si pou tris. Antouka imaj nou wè de Rouge Chavanne nan se yon imaj ki pe done fwa dan l do. Pandanstan lapolis li menm li la se dron l ap lage nan kapital Pòtoprens. Anpil dron ap tonbe nan moman n ap pale la. Deja genyen 2 ou 3 dron ki tonbe nan kapital la. Men ki sa li fè? Okenn rezilta puiske nan dènye moman sa yo ta kapab di tèt ou ebyen dosye dron avèk bandi se kòm. Tom and Jerry pa vrèman genyen rezilta antouka nap tann e nou espere ke drone nan kapab pase nan lòt men. Jeff Kanaran a fè yn deklarasyon de 5 minit e 29 segond pou kapab adrese li ak moun Lascahobas patikilyèman.